Pardon koman gason fè ye konsa? Bon kòm ou se gason m panse ou ka reponn kesyon sa, m te bezwen w menm pou m poze w kesyon sa. Maten m ap pale avèk yon zanmi mwen epi l ap di m konsa non, ou kòmanse ap ri sa w wè. Oh m pa reponn sa w pral di a non sèm sa m tande w an ale. Non map pale de gason depi map pale de gason sispèk kon chip pete legliz. Oh se gason m ye an ale. Maten an map pale avèk yon zanman m epi li di m Fafa m toujou twouve sa yon ti jan m pa konnen kòman m ka entèprete oubyen esplike sa kay mesye yo yo gon move defo menm lè yo konnen si w avèk yon nèg ou pa ofisyèl oubyen nèg la chaje lòt fanm men lè ou menm yo wè w oubyen ou vin nan baz la se toujou bèl lanmou e toujou bèl akèy se sista epi yo menm oze ap rele w madan entèl e pa pa ri m serye
epi. Map tande w. E sa k konn pi di nan istwa a, zanmi m nan di m konsa, pandan ke y ap rele w madan entèl la, yo konnen vrè madan entèl, paske entèl gen bon madanm sou papye, so, kòm se gason w ye, mwen menm lè l te poze m, lè l te pale sa avè m, se ri m te ri, paske nou se fanm tou, nou tout nou nan menm bato a, m siman konn pran ti madan entèl mwen lit lit, it's ok.
Bon ou menm ta renmen, non, Fòk di m kote bagay sa soti, poukisa nou konsa?
Bon, gen moun ki pale de solidarite maskilin. Bon, mwen men banm banm esiko, banm esiko ki jan m konprann li. Pa vin tranble la non. Banm reflechi pou m ba w manti. Men kijan m konprann li. Premye bagay m konprann, bon, m ap pale, m ap pale de lontan paske mwen viv li tou, nou fè l tou. Nou tout fè l. Pou yon rezon ou pou yon lòt, nou menm kòm gason, nou fè l yon lè. Ok? Men petèt, m pa nan laj sa ankò oubyen petèt e m p ap fè l ankò. E rezon fè m p ap fè l ankò an. Sa vle di ou pa gen zanmi gason ankò? M gen zanmi gason ankò, men jan w di la, ou te ba yo repons talè a, m ap evite l konsa. Premyeman, m evite antre nan twòp bon zanmitay a fanm zanmi m ap frekante. Pou rezon pèsonèl, m pa vreman twò kole sere a fanm zanmi m ap frekante. Dezyèm bagay ankò, nan laj mwen rive a la, oubyen petèt nan kategori fanm m panse zanmi m yo ka frekante yo m ta prefere pale avèk nèg yo dabò pou yo klè avèk fi an men m pa ta pral devan fi an avèk sa rezon an senp eee Nan laj nou ye an la, jeneralman se pa laj moun ap joure, jeneralman.
Gason pa janm ka jibile non Ado. Non m konnen.
1 pou 100 sou 100, yonn sou 100 wi, si yo vle fè jibile. Ok, mwen menm men kisa m vle di w, m pa pral pa egzanp, mwen konnen, ann di ou ta deside ap date yon moun mwen konnen kòm zanmi m kisa w ap chèche, w ap chèche stabilite, m pa pral vin antre nan sipòte kèlkeswa zanmi an pou ap ba w manti sa pandan ke te ka gen yon pakèt moun ki te ka disponib pou konstwi yon bagay, m ap pale de laj mwen ye kounya la ok, nan laj mwen ye kounya la m pap fè l, men ou menm ou renmen nèg ou, ou vle ale avèk nèg ou se ou fè chwa w se bagay ki gade w, paske pandan w ap di m sa souvan nou menm fanm Nou wè red flag yo wi men nou fèmen je nou sou yo nou kwè son moun pouki vin di nou sa nou wè red flag yo. Bon m kontan di souvan men se pa toujou. Non m konnen m konnen pase gen nèg kap bò demonstraksyon pou montre se ou k number one nan
ok e nou rize
non sa m konnen men janm di w lan mwen menm ee.

Defwa konn gen youn la ou wè gen youn nwa bon pou pa petèt pa rapò a atitid li, tanperaman l, fanmi l, stati l, li di w se li number one nan, men gen yon lòt li renmen l damou l ap mouri pou li epi ou ta panse l pa number one al eseye apwoche l pou wè si l pap manje w pou li. Nèg li pat nonm bèl li ye, depi ou apwoche fanm nèg yap manje, pa vin met bagay sa yo. Non mwen sa m pral di w lan, pa rèt devan fi a, ou di ou konnen e, bon mwen menm e, ou konnen ke entèl pa gen moun li, li gen moun li petèt li gon moun li vize pou li pou fè bagay serye avèl, pou fè le grand saut avèl, se pa ou li ye. Epi demenm maten rele di mèwi ou gen fanm ou. epi wap vin pase m nan betiz la se Adolphe wi ki di m sa
bon kanta pou di a nap di l
men kote ke m vle rete ansanm avèk ou nan sijè sa sitou ou pa oblije al di fi a sa e menm si se ton zanmi fi tou li pa ta oblije al di fi a sa Red flag yo pafwa yo konn wè yo vre e m dakò avè w nan sans sa, men gen anpil fwa gen moun ki konn kòman pou yo manipile fanm. Si kounye a a vrè di e mouvman feminis k ap devlope yo la ou moun ou gen dwa genyen ti pati ladan. ladan ke ou twouve ki bèl, men ki gen tout sans li, sa rann medam yo un peu plus kòmsi je yo pi ouvè nan sètèn choz. Men ni ou menm ni mwen menm nou pap bay tèt an nou manti, lontan sitou, jiska prezan men konnya ni mwens, gason te konn kòman pou manipile fanm anpil. Ta vre feblès sa kay fanm nou te genyen li. Nèg la gen dwa gen nenpòt 10 fanm nan yon sèl kay epi li fè tout fanm yo konprann ke sa l panse a se pa sa. E w ap wè pi fò nan medam yo dakò ke sa nèg la di yo a sa yo panse a se pa sa. Ou konprann? Pa rele moun nan pa Mwen menm ou pa oblije rakonte fanm nan sa k ap pase men omwen rive nan pwen pou w ap rele l madan entèl pandan ke ou konnen entèl klèman ke entèl genyen madan entèl pa li an m twouve se yon mechanste bò kote zanmi gason yo bon sa se mwen menm.